wè li la kounya m bezwen retounen retounen back kotem te ye an mwen ale nan option mwen ale nan quote kounya li pral mennen mwen nan regular chart la nou wè ke kounya nan regular chart la kounya ke ou bezwen set stop loss ou ou klike sou depi otomatikman ou antre nan pozisyon an an di ke ou wè wa 2 pousan mwen menm mwen plis renmen gade pousantaj lèm gade kòb yo li fè kèm sote Men lè m gade pousantaj yo I don't mind. Ou konprann? Tankou m m plis fokis nan pnl pousantaj. Where is it? This one right here. So, sa m fè, m klike sou li, m grandi l. Sa e lè ou pral sèt stop loss ou right? An n di ke ok. M pral sèt yon stop loss. An n di ke ok. Lè m, chak mwen desann li, nou wè stop loss la 18 pousan, a 22 25 pousan 30 pousan ok kounye a an di pa egzanp ke map mete yon stop loss 31 pousan map mete yon take profit a 36 percent mwen klike sou li sa sèlman map bezwen fè mwen konfimel lèm konfimel mwen place order an kounye a wap wè li tou la nou konprann kounye a si ke mwen bezwen retire take profit mwen mretirel kounye a lèm nan profi mwen bezwen move stop loss mwen Sa sèlman m fè, mwen mouvli. Sak map moute, mwen mouvli, mwen mouvli, mwen mouvli pou m moute avè l. Nou konprann? Drag li epi konfime l. Drag li, konfime l. Sa sèlman wap fè. Mwen retire l pou ou. Oh! Ou ka fè l. I'm pretty sure ou ka fè l la tou but yon ti jan plis konplike. E pa plis konplike non. Ou ale la, ou ale nan close by order entry epi m kò vini you can set a stop loss epi ou mete pri an kounya la pri a si e lè w bezwen mete l si l depase keny de sa se 66 ou annik vini pa anba ou peze 6 66 epi ou seleksyone l but pi fason ki pi easy ki pi fasil nan se sa pou l ye. Ou ale la ou annik vini nan TP and SL li tou di li la TP. TP, Ah, m konn pati sa, m FL. pat m pat ka fè l nan lòt pati a. Yeah.
So ou mete l la, ou ka tou mete l anba candle sa menm. Ou ap wè gen anpil ki trader ki di konsa, yo mete stop loss yo la, I mean yo antre nan pozisyon sa, yo mete stop loss yo nan next candle la. Ou riske on candle pou w fè de candle. Nou konprann? But mwen menm, anpil gen de fwa pou m onèt avè nou, e yo men nou ye nou fè erè, m gen dwa met stop loss la, m retire l. Se pa konsa w sipoze fè l. But, I mean, you know, pafwa emosyon ki fèt, ou konprann? So, um, se konsa pou nou fèl. Ou bezwen retounen bak, ou ale la, ou ale la, kounya ou retounen bak ki kote ou ye. That's all.
An trade up. My goodness.
Youn nan, e youn nan pi bèl trade m ta pran nan vi mwen men. Si sa se pa. Kot?
Wè, wè, wè avan yè.
M pran, lè m te pran trade la, e paske m te nan zoom nan, e ki fè m pa t fè kob. E paske m pa t nan zoom nan, e ki fè m pa t fè kob. Paske m te pran nan 600 men. Madam nan fè yon kout tou dan. Hein?
Dam nan gen yon bagay l Oh, e pa mwen non e misye dèyè menn. Non dam nan gen yon bagay li vle di.
Yeah, m kwè Miss Grace gon pawòl pou l di wi. Yeah. Ok,
an Trader, lè ou fè 4 chart la, kòman pou mete EMA an pou l egal nan tou lè 4 chart yo? Paske lè m fè li, li ban mwen pou youn epi lòt la ban m yon lòt. M bezwen pou tou lè 4 menm bagay nan IMR. Ki kote w al la? W al leve. Alright so, men kisa pou fè. Non sa son lòt paj m pral kreye. M pa bezwen fè l vrèman nan paj nòmal la. Ok. Ann di ke kounye a m pral efase, retire sa.
Kreye yon lòt paj non pou w ka fè l. Yeah, m kreye yon lòt paj wi. So, men kijan pou kreye lòt paj la. W ale nan Grade. Ok. W ale nan 4.
Ou ale nan menm senbòl la. Se menm senbòl la ou bezwen, you picture, ou klike sou li. Kounye a la ou bezwen, si ou bezwen ke on diferan, talè, fè sa, fè sa, fè sa. So ou bezwen menm yeme yo, tankou 13, 48, 200 pa vre, nan tout Samsung yo.

Ki eme mwen seleksyonel kounya nou wè ki eme yo moute ki eme ki moute se 5 la. Ou konnen ou bezwen pran 48 ou pran 13 ou pran 48 ou pran 200. Ok. Si se 13 wap pran 13 la ou seleksyonel vè vè la sa li menm li ap jaune Epi this one li menm li ap wouj. Apre ou ka fè l pou diferan koulè. Nan m ka fè l. E kesyon an se ke lè m gen 4 lan mwen wè sa w fè a lè tou lè 4 vin menm bagay example QQQ nan tou lè 4. Si l gen 4 epi diferan saks eske m ka mete yen m yan nan chak? Ou kapab wi. So kounye a sa pou w fè. Se sa m bezwen.
Ok.
So kounye a w ale nan Grade. Kounye a ou retire senbòl la. Kounye a ou gentan gen IME a la nan 5 minit pa vre. Kounye a mwen prale an di ke ou bezwen gade Spy avèk MMIME a.

Se indicators la ki most problem nan se li menm ki fè. Yes apre sa
sou bezwen diferan
an se kesyon an lè a ou deleksyone senbòl la. Se ou ki seleksyone senbòl la la baw yon sèl desisyon an pou tout yo. Menm bagay la pou tout. Ok thank you very much. Anytime.

Non, non, non, non, non.
Tankoum ta di ou, lè ou vè on chart epi ou make one di Bay Grace, lòt la di on Trader, lòt la di Chadi, epi ou bezwen delete Chadi avèk on Trader pou kenbe Bay Grace. M pa konprann nan, pou mwen lè ta ban m. Tankoum ta di ou gen 3. M pa vle di, li ka vle di li gen dwa gen 3 chart, 3 tèm. Ok.

Fin save sa w fè a. Fin save sa apre sa pou w ka fè yon lòt. M pa kwè m pa kwè ap ba w fè plizyè yon sèl kou non. Umm talè ui map chache map chache secret on layout right yeah m tale nan kote k make all layout lan ah so umm good layout umm full screen.
Full screen? Yeah, mete full screen.
Full screen, right? Save. Hmm. So, mwen jwe ke... Ale, I'll find it. Alright, mwen di ke nou pale nan Hmm. create new layout. Konya, li ta Hmm. sipoze... Fè kòstòm nou a fè a pou gen nou kreye la. Se. Nòmalman lè a li bon drop bars. Avèk drop bars yo, se la ke mwen klike sou li epi mwen mwen wè tout tout layout mwen yo. So, banm ale back nan full screen.

Sa selman pou afè pou fè yo just di sa lè. So you go to here kounye a ou only klike a goch epi ou just selekte ou klike sou X nou konprann? Wèl tankou pam nan la pa egzanp mwen gen sa anlè a mwen klike sou li epi sam pa bezwen yo Mwen klike sou X epi yo sòti. Ou wèl Miss Grace?
Mwen wè wi.
Wi, se konsa wi. Ou wèl anlè a? M drop m drop um hours lan epi m just klike sou X nan sa ma bezwen yo. M klike sou X epi yo just sòti.

Sou bò a gòch, mwen klike sou li and then just peze X. Men sa mpa bezwen yo.
Li delete tout bagay yo nèt kap. Yeah, li tou delete li. Yon lòt fason ke mkwè ke ou ka fè, let me try to save this just in case. Yon lòt bagay ke, ann di male nan new layout, epi tout sa mpa bezwen yo, male nan custom, epi tout sa mpa bezwen yo, m just klike sou li, peze X. Oh, that's better.

Ok.
E si tout fwa ke mwen nan yon pozisyon la epi m vle vann li san ke mwen pa mete stop loss men m dèk vle vann li. Eske se kòmsi mwen ta dwe fè close mwen ta dwe close li oubyen m ale nan sell market la?
Ou ka vann li nan sell market pou retire w pi vit. Ok.
Paske maten an m tap eseye mwen rete nan yon pepe pertued m tap m tap vann li but m wè li pat ba mwen sèl market li sèlman ba mwen poum close li.
Wi ou konnen sa pepe tued la li li yon ti jan diferan paske li pa vrèman bon sa plus la.

Men rezon ke maten an m pat vrèman sòti nan pozisyon m te ye a, pase ke nou te ka wè pandan mache a te open, right off m pran yon kontra pandan mache a fèk ouvri, I know it was a little risky but m just te fèl ou konprann, pase ke mwen tap tann mache a, jan w te trase level sa, mwen tap tann mache a rive nan level sa, this is the zone for me to buy, m di you know what no matter what map achte l pou m moute avèl, m achte l, m prann at open, right at open epi m prann, Li banm rejection sa. Otomatikman m te wè lide sen li banm rejection sa m tou moute avèl m kwè m te vann li la. Lèm vann li la epi boom li fon pil moute. Kounya sa m te fè? Mwen tap tann on pull back. Pull back I was looking for right? Di mache a te banm on ti pull back la but m pat vrèman renmen ti pull back sa yo. So m di you know what map tann li banm on pull back la. Malerezman li vin la li konsolide li konsolide li desann. But most likely lè li fèl konsa

So otomatikman m te moute nan trade lan epi li konsolide epi diskonlide boom li vin desann so sa m fè mwen wè ke mache a still bounce nan level sa mwen di you know what mwen pral ajoute yon ankò so mwen ajoute la pou m ka moute avèl ankò nou konprann so se youn nan rezon ke mwen te kenbel jodi an non m pat vrèman wè okenn tankou boule flag or you know m te di ke m tap desann but m di non map ret tann li depase level sa otomatikman l depase lè l rive la I will buy it again to the upside sa rele you have to trust your levels make levels nou epi trust levels yo konprann si ke li te depase l kounya m tap tann yon break an yon pull back kounya m tap vann li nan lower high la but lè li vin desann la m di you know what I will buy at this zone over here So that's what I did se youn nan rezon ke mwen m pran 2 trade mwen gen tou le 2 jodi beautiful day so that's all guys.
Mèsi anpil zanmim, banm rete stop recording la hold on.